Li nòmal pou ke nou ansanm pou nou salye chak youn nou tout. Jodi an gen yon aktyalite kap pase an Ayiti menn, kòmsi gen bagay ou pa ka konprann. Se kòmsi e ou pa ka konprann sa kap pase an. Se kòmsi se nan yon lòt sosyete, nan yon lòt mond ke nou ye la. Se nan yon lòt mond nou ye la, donk e ou pa ka konprann sa kap pase. Jodi an, imajine ou, an Repiblik Dominikèn, nou remake nou gen jèn nou yo yap tiye yo, ou konprann. Yo fè sa yo vle avèk yo, yo detwi yo. N ap gade yon videyo la a, se kritik, se bagay ekstraòdinè. Kote ke nou wè jèn yo, gen yon pakèt jèn gason y ap tiye. Sendomeng, yo pa ba w valè. Pou ki rezon? Se pa rapò avèk yo wè ke nan jan nou menm nou konpòte nou ann Ayiti, epi se konsa yo menm yo di bon, nou menm nou pa itil anyen. Donk si pwòp nou menm n ap detwi pwòp tèt nou, donk nou pa sanble anyen, y ap detwi nou. Depi sendomeng yon ayisyen gen yon pwoblèm avèk yon dominiken se kòmsi avèk tout ayisyen tout dominiken annafè son bagay m pa konprann yo touye ayisyen pou plezi pou dan ri wap gade yon videyo la se bagay ki terib plizyè ayisyen mouri map gade yon lòt videyo yon live talè an kote yon ayisyen an repiblik doiniken yo tirel kiyès ki tirel son dominiken yo fè pliske 3 zèdtan yo pa janm rele. anbilans pou vin pran ayisyen poutan si etan dominiken tout swit yo tap vin prann eske kisak pase eske se paske konpòteman nou oubyen se jan nou ye se peyi nou an ki koz sa kap pase jodi an se konsa yo gade nou.
Peyi a vin pa gen yon leta kap pran la relèv si nan lòt peyi yo ouvri pòt pou imigran antre Lè imigran antre gon bagay ki pase imigran ou pa gen yon prezidan ou pa gen yon minis ou pa gen yon direktè jeneral ki janm di anyen ou pa gen yon komisè lapolis ki pou pale nou pa gen reprezantan
tout sak rive nou yo ouvri pòt pou nou antre kèlkeswa sak rive nou se pou byen nou nou mouri nou mouri pou je nou lakay nou nou pa gen yon leta ki pou di non yo pa asepte tèl bagay tèl bagay nap sispann pou nou vote. pou vote. Men remak mwen fè se ke ta sanble ke jodi an, ann pran egzanp jodi an menm. Ann gade yon batonye, ok, yon batonye donk ki li menm ki gen yon responsablite. Pou ke li kapab dirije yon bawo, e donk tout avoka yo. Jodi an, pa rapò avèk yon deklarasyon ke misye fè, epi tou di swit misye pral mouri. Donk, kòman nou konprann bagay sa mesye? Yon batonye mouri rapid vit tou prè yon, e, tou prè avèk rezidans prezidansyèl.
Gen bagay ki grav mesye. Nan lanmò yon seri de gran potorik gason, yon seri de gwo poto mitan gason nan peyi Dayiti, chak lè yon gwo poto mitan mouri, chak lè yon moun ki nan ba nivo, ki nan mas pèp la mouri, ou wè yo kriye vwa pandan mò a poko antere, jistis pou entèl. Kòmsi yo pase fanmi sa k ap kriye a. fanmiy sa kap soufri a grenn moun sak ka reponn moun nan a mamit diri a li mouri nan fanmiy lan yo dil jistis pou li yo pase moun nan nan tenten aprè moun nan fin mouri depi lèm tap leve timoun depim leve jèn ti gason m kòmanse gen lespri m gen bon nanm m tande yap rele jistis pou Jean Dominique. Sistèm sa toujou rete jistis pou entèl jistis pou entèl tout moun ki mouri jistis pou entèl ou pa janm wè kot jistis la sòti leta nou gen lakay nou an pa janm fè rechèch sou lajistis sèlman lajistis la vin rete l de brave moun ki anndan lajistis yo se afè pa yo y ap regle yo p ap regle afè pèp yo p ap regle afè anyen ke y ap regle zafè pa yo Zèke sou de jijman moun nan tou milyonè, li gen lajan poul viv a fanmil, se sa kel gen bezwen pandan 1 an li jwenn yon pòs li fin milyonè, sa fini, zafè moun kap mouri nan lari a. Zafè moun kap tonbe nan lari a.
Non men franchman m pa konprann paske imajine ou mèt la. Pa gen okenn pwoblèm.
Se bagay ki grav wi mèt la. Esansyèl la.
Yon antreprenè mouri k gen 300 oubyen a 4 a 400 moun 500 moun kap travay avèl kòm si ki bay moun sa yo anplwa. Ok. Lè lè lè anplwa e lè a moun sa yo kounye a sa e pa sèl e antreprenè a k mouri non. Ou touye 500 ou touye 500 mil moun. Wi 500 mil moun paske tout moun sa yo te gen yon fanmi yo gon moun ki. Yo te gen yon fanmi ki gen madanm ki gen pitit. Efektivman. Bagay.
Donk. Fè ke se la wi. nou devalorize peyi a, se la nou deprave. Alò, sit entènèt la, lè w deyò, moun, moun lòt, lòt, aletranje konn plis bagay k ap pase sou sit entènèt la. Depi yo klike, yo konn tout sa k ap pase lakay nou. Yo konn tout sa k ap pase lakay nou. Lè, e yo kou do konsa men tèl zòn, men tèl zòn, paske kat Jewografi pa yo a di yo met tèl kote, tèl kote, ki pa gen sekirite.
Lè sa a nou menm nou toujou. Parèt lèd.
Nou parèt lèd epi nou toujou rete an reta. Kiyès moun ou wè, kiyès lòt peyi ou wè ki parèt kòm imigran ki pral chache lavi lakay yo? Ki pa lakay yo, se pa ou menm. M pa wè sa non mèt la. Lòt nèg ki ale ann Ayiti yo, ou konn sa y al fè? Y al travay kòmsi ou fè apèl avèk yo. Yo tout desann avèk sekirite yo. Men nou menm, se nou menm ki nan tout peyi, ki ap vwayaje, k prale apre imilyasyon an. E poutan, sou rezo sosyo jodi an, ki sa k ap fè aktyalite se lanmò. W ap gade wè jèn gason yo, y ap mouri maten, midi e swa. Gade, gade, gade, toutsuit, yon antreprenè mouri. Yè prèske gen nenpòt 7 a 8 moun ki mouri se moun serye. Ant vandredi a demen, a jodi samdi a la, ant jedi. Pa gon prenk ki mouri tou non. Donk sa vle di se pou moutre ke se kòm si se moun serye sèlman nèg yo ap tiye nan peyi a. Donk alò eske nou oblije gade, nou kapab rete avèk yon sitiyasyon parèy kòm si pou n ap gade sa k ap pase konsa la? Monchè men sa k pase.
Peyi a mande yon gran gran revolisyonè. Men, li pa pou si fasil pou gen pou peyi Dayiti fè revolisyonè paske tout moun ki te ka fè revolisyonè yo, nou pa di e yo, yo mawon. Paske lè ou kite peyi ou, ou al chèche lavi lòt kote, se mawon ou mawon. Se paske peyi a ap an sekirite ou kite peyi a. Revolisyone pa ka fèt. Revolisyon pap ka fèt.
Revolisyon pa ka fèt. Wi. Wi. Bon, revolisyon l ka fèt, se lòske kòmsi gen moun ki kapab, ki gen kapasite, menm jan n ka pran egzanp avèk batonye sa a, li menm, ki t ap montre yon lòt bagay. Ki di li menm peyi an pa p ni gouvène, ni dirije. Jodi a gade kòman nèg a mouri. An n pran le ka ou.
Pèp isi te vote Pinela kòm prezidan. Kondisyon yo te vote Pinela kòm prezidan an. Li pa reyini. Yo leve kont. Yo fè sa yo gen pou yo fè.
Kèlkeswa lye ou la, chanm bas oubyen chanm wot la gen pou rele Pineda la pou l di pèp la revandike se pa t pou sa yo te vote w, sa yo te prevwa e pa sa yo t ap jwenn. Fon rediksyon sou kondisyon. Kèlkeswa lye ou la. Gen yon mizantant ki fèt wi. Wi gen yon bagay ki fèt kanmenm, yo pote yon, gen yon chanjman k pote kanmenm. Sim vote yon chèf deta m vote yon prezidan yon peyi e mwen k vote l. Rezilta m tap chèche a e pa li m rejwenn. Menm pèp sa ka pran pouvwa li, li bay moun li vle l kounye a. Pou sa, wap pale, wap pale pèp men se pa pèp ayisyen anmweyy. Ebyen se sa m di w wi. Passion, ba la ni nèvan.
Li nèvan paske sa kap pase jodi an. Chak jou wè Bondye mete wè se se de twa moun ki mouri ou konprann sa map diw lan mentnan donk kòmsi ou vrèman paka konprann nan ki kote peyi sa prale sendomeng ki tou prè w la lap fè bon bagay lap fè eksplwa ou menm ou paka fè anyen Si menm. nou tap fè politik
ayiti se pa kote pou moun fè politik se sèl ayiti m wè politik fèt Si yon militan di aba yon prezidan, prezidan oblije, se swa l fè tire li oubyen l lage dèyè l, oubyen l fè l mawon. E poutan, vòlè pran lari jan yo vle. Se gwo bagay misye ap di la mèt la. Bon si w pa mawon katouch nan men w. Son bagay ki grav. Se sèl Ayiti, polisye pa gen lavwa ochapit, vòlè pran lari jan l vle. Vòlè touye moun janl vle vòlè fè kidnapè kidnapè janl vle. Epi yo diw gen polis kot polis sa yo. Kote prezidan m vote an kisal di avèk komisè lapolis la direktè lapolis la kote minis ke m genyen ki peyi a tout di depatman sou responsabilite w la. Yes met la. Ou pa ka konprann sa kap pase an, kòm si tout nèg sa ou vote yo, yo pa itil. Sèl ti bagay m tap swete pèp ayisyen an, nan fen dane n reziyen nou sa ki mouri zafè a yo file manchèt nou 2021 pou Jovenel bay pouvwa a, pou nou chache yon lòt rezolisyon paske tout sa kap pase li pa janm di anyen. Gwo bagay wap pale la. Poukisa w pa pran mikwo w pou di, pou pase lòd sou kesyon jistis la, pou pase lòd sou kesyon sekirite nan peyi a.

pwovens, se ti kal edikasyon w al chache pou w defann tèt ou. Dayè, se pitit yon sòrèt ki pi fasil depite, se pitit sòrèt ki pi fasil senatè. Ou pa janm jwenn yon milat tou polisye.
Non, sa poko janm egziste. Sa poko janm egziste mèt la. Milat pou l vin polisye, kòmsi pou l ap siveye bank, pou l ap sesi, pou l ap sela. Non, se nèg nwè a. Ki toujou ap lite. pou li rive katriyèm, twazyèm segond pou wè si l te ka pran yon chans nan lapolis. Pandan l nan lapolis pou l wè sa k gen bon volonte. Paske gen anpil ki pran chans nan lapolis se afè pa yo y al regle. Pandan l nan lapolis w ap wè l di kèt m ap kontinye etid mwen, m ap fin tèmine etid mwen, m ap pran yon kontablite, m ap pran yon jeni sivil, m ap pran yon. Non men se la polis lan ki parèt pi fasil li pou Se li ki te ka. pou yo panse ke li di bon son konkou donk m ale blablabla oubyen ka jwenn yon nèg ki foure m E ou konprann? ou konn sèl dènye mo m te ka di gouvènman leta e lakay mwen? Wi wap pale a Jovenel Moïse aktyèlman e Ah. avèk Jouthe tou. Jude Jovenel Moïse. Non Jouthe, Jouthe, Jouthe. eeh Joseph Jouthe. Monchè sèt fwasi pandan kou yo manyen yon gon pwogram kap mache touye moun Ayiti ki di depi timoun nan sòti lan li ka aprann kondi yon tèt motosiklèt ou wè l mete deyò yon taksi moto. Sa vle di se travay l ap travay. Andeyò de taksi moto moun nan ap fè a, li pa gen yon lòt pwogram. Li tou vize gen yon zam, li tou vize bandi, li tou prè pou l touye tout moun si li a motosiklèt.
Mesaj la se kisa l ye? Pap janm pa pap janm gen sekirite si yo pa entèdi taksi motosiklèt nan vil nan vil nan vil la.
Sa vle di pou ou menm ou kont sa ki gen awè avèk e e. Tout moun serye k mouri tout se motosiklèt ki touye tout moun nèt tou tan leta pa entèdi motosiklèt nan vil la. Tande men menm lè Kit gen motosiklèt ki pa gen motosiklèt mesye ap toujou gen moun ki mouri paske se pa motosiklèt la k vin tire moun yo èske n konprann tande se motosiklèt la k pi fasil nan kono wa touye moun nan ok ok se fason yo òganize sikilasyon an li pa gen lòt bagay nèg la ka toujou ret nan kono al tire yon moun wi.

M son bandi m dil monchè map baw 500 dola pou mennenm tèl kote e m konnen misye fò sou motosiklèt la. Wi sa rive.
Ya.
Ret sou mwen wi. Wap byen pale la. Sa son pwogram byen detèmine. Nèg la pare sou motosiklèt la klap li vin li tou mete motosiklèt li sou vitès li tou klotchel li tou fè sal gen poul fè ou menm bandi ak de veyan zam nan e oul vin touye Laurent epi nèg annik rale zam li l pow pow pow epil vide w atè epi motosiklèt la tou lage sa son misyonl li machin nan pa gen dwa fè sa machin nan pa gen tout dwa sa. Non li pa gen tout posibilite sa. Moun a pye a pap fasil pou li. Wi li pap fasil pou li paske li gen dwa panse yap kouri yap gentan pran l. Konprann sa m di w la. Moun a pye a konnen menm lè l ta di l gen 16 grenn katouch yon 9 milimèt lè 16 grenn katouch la fin tire pa gen lòt ankò. Ok ok ok. Pèp la ap sispèk pa gen lòt ankò yap kouvri l pandan lap kouri a pye. Paske gen moun tou ki aksyonè menm jan avè w. Men depi moun nan lage sou motosiklèt la, tout koridò bon pou li, li lage l lage nèt. Depi nan moman ou l fè aksyon ou pa t gen tan pran l, li difisil. E Leta Ayiti pa janm aktif. Yo pa janm prezan. Se lè moun nan fin mouri w ap wè lapolis ap fè tout entèvansyon k genyen.
Men kisa ou menm ou panse ki te ka fèt? Paske nan sa k ap pase jodi a la, m ap vin sou ou, nan sa k ap pase jodi a la, Yo tire malere, yo tire gran nèg, tout moun ap mouri, sitou nan yon peryòd la nèg yo pale de eleksyon, bon nan moman yo pale de eleksyon an la, moun ap mouri, moun serye ap mouri, bon lè m di moun serye, m pa vle di lòt moun ki mouri yo se vagabon, men kòmsi moun de kapasite, kòmsi ki ap panse pou peyi.
N ap fè mesaj pase pou pa fè mesaj pase. menm leta nou gen lakay nou an se menm li menm ki zanmi bandi jodi a la paske lè wap gade entèvyou nèg ki bandi lè yon nèg ki bandi li di w konsa zam nan men l nan koute 20 mil dola eske yon malere tankou l te ka gen lajan pou l achte yon zam konsa. Wi, w ap di yon gwo bagay la, paske m sonje, efektivman, m gade plizyè videyo lè nèg y ap pale, lè bandi ap pale, li di, wi, se vre. E galil sa a make polis nasyonal. Kote l jwenn li? Se sa la keston. Si se pa prezidan, se senatè a. Si se pa senatè a, e direktè jeneral la. Non, se vre.
Se youn ladan yo se vre. Kote jwenn li?
Se vre. Ou konprann? Lè nèg la, map gade Rodma ki fè yon entèvyou avan yè kote kantite zam nan menl koute plis ke 200 mil dola ameriken.
Kotel jwenn yo? Li diw konsa papal pa gen tè. ase pou l ta vann menm konbyen menm la kisa yon ti tè pral vann pou li pral wè avèk yon zam ki vann konbyen 20 mil li tou deklare li di pèp la chache resous pwoblèm nan ki fè l vin bandi jodi a la kiyès li di w ki fè l bandi e li site non li site non depite Pandan l gen plis ke 1 an depi l ap site nèg opouvwa, yo pa janm arete nèg la, yo pa janm konvoke l pou rele l an tout menm se grad nèg la k ap moute se sou tou pòs sa al nan pòs sa. Enben, kiyès k apiye leta kòm bandi? E pa leta k fè moun e lè w bandi w jwenn pi bèl fòs. Jodi a la pandan y ap fè bagay enterimè pou lameri, Pi fò nèg Jovenel ranplase pou lameri yo, pi fò se ansyen bandi, men ansyen vòlè k te kite pa voye peyi al sou kay yo. Sa nap di m? Nèg yo, e kòm si se nèg yo kraze peyi a mesye. Se yo k kraze peyi a. Ayiti, bandi pap fini.
Nèg yo paka detwi bandi nan peyi a. E bon, moun pou yo ta pran pou yo ki ta pou jere peyi a jis.
M te panse lè nèg yo te di e. Se nèg nèg ki kap ki tounen bandi kap al fouye moun nan ki pral touye moun bon se yo menm yap bay yap bay plas pou yo dirije se moun sa yo kap dirije. Kidonk sa vle di pou ou menm ou panse ke vrèman si se menm nèg sa yo donk pap janm gon peyi kap chanje. Non monchè ki lè lap fè chanje.
Gen yon tolerans pouvwa. Pandan, men menm pa pou opozisyon m pa pou. Non men w son senp sitwayen kap gade reyalite a nan zye w. Paske m gon opozisyon mouda chire. M gon opozisyon mouda chire lakay mwen ki toujou ap fè lòbi pandan opozisyon ap fè 5 an lap fè lòbi nan mouda yon prezidan li pa konstwi menm yon lekòl pwofesyonèl pou jèn. Wi. Se youn nan pi gwo feblès nèg sa yo genyen tou. Se pi gwo feblès yon opozisyon genyen. Yo sèlman la ap pale nan radyo, maten, midi, swa, men yo pa janm ateri. Lè gen opozisyon nan lòt peyi, ou bezwen pran pouvwa nan men yon gouvènman kan feblès. E travay ou travay wi. Absoliman. Se pran responsablite lajenès wi. Absoliman.
Wi. Gen anpil jèn moun ki fini, ti jèn fi k fini, jèn gason k fini inivèsite. Tan pou y al nan pwostitiye. Se, yo pa gen chans pou y al nan yon pwofesyonèl. Absoliman.
Wi. Leta leta nou ankadre l li pa ankadre l men nou menm opgin di nou lopozisyon kisa n fè pandan n ap kriye yon pa gen yon klinik nan nan yon komin nou bay yon yon depite katran l ap piye pandan katran li pa menm mete yon yon twalèt piblik menm lè pou yon moun t ap vwayaje w ap pase Si moun nan gon bezwen, li ta fè.
Li, chofè a konn twalèt piblik la, lap rive devan twalèt piblik la, lap di tout moun sa se twalèt piblik ou ka, ou ka fonksyone pandan 5 minit, pandan 10 minit. Èske se pa sèlman Ayiti, selon nou menm, sa konsa mesye? Paske, menm Sendomeng ki tou prè nou, pa egzanp, ou menm ou fè Sendomeng, sa w panse? Menm Sendomeng ki tou prè w mèt la, ou pa ka pral kanpe nan yon pye bwa pou w ap pise. Non.

Paske misye Aristide te gen yon Ayisyen yon kati Ayisyen ki te mouri. Lè Martelly pran pran nouvèl sa Martelly ale kisa l te kisa l fè? L al fè yo peze Ayisyen sa yo pa liv. Se kòmsi e se menm tankou lè yon moun nan ap achte diri moun nan di ka bezwen 2 liv diri li fè yo mete l li di m bezwen 2 liv diri li fè yo peze l. Se konsa l al fè yo peze Ayisyen sa yo pou li fè prezidan Sendomeng nan peye l. Se poutèt sa, nou nou gen plizyè Ayisyen ki sou nou menm. Gen Dominiken toujou ki toujou ap joure nou. N ap di yo poukisa? Yo di prezidan prezidan Ayiti a, nenpòt ki sa k pase yon Ayi, nenpòt yon ki tèt fè mal yon Ayisyen gen Sendomeng, prezidan Ayiti a gentan vini. Ok, nan epòk Mateli? Wi. Li gentan li gentan vini pou l wè ki se ki pwoblèm Ayisyen an, ki sa k pase, ki sa k lakoz li mouri osinon ki sa k lakoz li malad li malad. ok.
Men e prezidan jovenel sa pa jovenel jovenel pa gade bagay sa yo se kòmsi lè moun ap mouri jovenel pi kontan lè moun lè moun ap mouri pase moun m chonje non tan mateli bagay sa yo pat gen tout moun sa yo ki mouri a pat gen pat gen moun sa yo ki te mouri konsa te gen ki te mouri men jovenel gon men kache dèyè l jovenel son fotokopi yo mete gen moun ki mouri pou fè rara men jovenel pa moun ki nan peyi a vre ou tande yo di a entèl malad li fè konbe ane atè li von sekans li mouri men gen sa

Sa pa jwèt. Li di tout li di toutan, tout Ayisyen Sendomeng pa gen papye, pa p gen imigrasyon. Ok.
Sa l, sa l di a li menm ki siyen. Sendomeng fè nenpòt, nenpòt, nenpòt de ane m te ka di. San imigrasyon. Se lè pifò Ayisyen fin gen, fin gen papye, se la yo, yo, prezidan Sendomeng nan vin, vin fè yon, vin fè yon ti kanpe. Li di fòk gen imigrasyon. Mwen pou te ata ki ata m kite Sen Domingue vin m vin mare bon map vin map viv Chili. Imigrasyon pa janm pranm voye e voye Ayiti. Ok. E ma viza m vini nan Chili, viza m mete m pa m pa depanse kòb pou m mete viza m vini pou m vin Chili. Ok. Paske e ma e papye ma e viza Martelly te fè yo ban mwen Sen Domingue nan, se avè l m vin Chili. A bon?
Se avè l m vin Chili mwen moun sa m pa ka di l pa fè. m pa ka di li pa fè pou mwen. Ok, ok. Men pou, pou jounen jodi a, moun ap tonbe mouri, sa k ap touye yo katouch, moun nan ka chita lakay li tande li pran katouch li mouri. Ki sa k touye l? Bandi ki touye l. Epi gen, gen sekirite. Kot sekirite sa yo? Men non, ou pa ka nan yon peyi pou bandi gen tout pouvwa sa mwen bandi genyen an. Non, mesye, li, bagay la li vrèman kritik wi jodi a. Sa fè mal anpil. Ou konprann? Li vrèman kritik paske lè w ap gade pa gen yon jèn, pa gen yon moun ki, ki gen espwa, ki gen avni nan peyi sa a. Pa gen yon moun ki kwè ke gon bagay yo ka fè kòmsi nan peyi sa a. Menm yon timoun k ap leve l ap poze tèt li kesyon èske ki sa l ka fè. Paske tout moun ki la a yo vin oblije ap prepare moun, timoun pou lòt peyi. Donk, paske bagay la li li di. Kèlkeswa nèg la menm lè l te gen biznis ou pa, li santi ke li li pa byen plase. Li santi ke li plas li pa la paske donk se se pwoblèm kòmsi. Tout jounen yap tire moun. Nèg Avenel te vle fè yon biznis li paka fè biznis. Paske li toujou panse ke yap tire l a nenpòt kèl moman. Imajine w, gade yon biznisman nèt la, biznisman nan, sa k pase jodi a. Yo tire! Donk se grav mesye. Sa
m gade yon dyaspora. Se grav! Si w gen 20 tan aletranje, Franchman men.
Ou gen stabilite aletranje.
Ou gen 30 tan aletranje, ou gen stabilite aletranje. Depi w te gen fin gen stabilite a letranje, pa al leve lajan pou pral pwodwi biznis Ayiti. Se pou lanmò w dèyè lajan.
Bon, men kanmenm, se pou lanmò w dèyè lajan, men mesye tande banm di nou yon bagay, men se Ayiti, se Ayiti pa nou, ki sa petèt ki ka fèt, dwe gen yon bagay ki fèt nèt la. Paske nou gen yon pwoblèm de konsyans lakay nou. Se sa ki ap kraze nou jodi an. Men bon, nou chanje gouvènman sou gouvènman e toujou menm tenyen an. Nou chanje gouvènman sou gouvènman se toujou menm ten an paske tout sa k dwe rive yo pral fè se pandan yo pa ko rive. Kou yo rive yo bliye sa se bagay ti zanmi k ap regle nan peyi a, se bagay fanatik k ap regle nan peyi a e pa bagay pèp vre. Jan pèp ap vote chak 5 an men kisa pèp rejwenn pandan 5 an jiskaprezan masak lasalin moun ap dòmi nan fatra moun ap dòmi nan koridò moun ap dòmi nan dlo labou santi. Se vre.
Pèp ap vote jan ke e se pèp sa k pral pran fèy bwa pou fè manifestasyon pou ba w pouvwa. Kisa n fè pou yo? Dlo tiyo konwonpi y ap bwè. Men pwoblèm mwen gen la, m gen yon zanmi Smith ki salye nou la ki di ki di mesye se vag pou nou bay kòmsi se vag pou nou bay peyi a. Mwen bay vag mwen menm. Non mwen menm mwen pa wè bay vag lan. Chris Christmaine nou salye w, nou salye Colo. E nou salye tout moun nèt. Donk alò se pa vag m panse pou nou bay mesye paske bay vag la mesye ki kiyès k ap fè peyi an kiyès k ap fè peyi an pou nou mesye kiyès k ap fè l. Dèfra mwen prizonye mwen menm. M bezwen yon libète. Dèfwa m konn gendwa pa santi m pa byen bon m di se lakay mwen m prale. Lè m pral lakay mwen fò m ka rilaks mwen, fò m ka alèz lakay mwen. Ti kay ke m genyen an, fò m ka kite l m al yon bon lanmè, m fè de Pandan m bò lamè a epi bandi vini l konnen m gen yon milyon epoutan se rilaks m al rilaks mwen m al fè yon ti solèy epi bandi vini li blo blo li lage m atè epi moun dèyè di w jistis pou entèl aprè 3 mwa chante nouvo fini mwen mouri m mouri pou je m. Kisa nou ka fè?
Kisa nou ka fè kòmsi pou pou sa chanje? Maxi Chrismaine kòman w ye? Bon efektivman nou pa gen peyi vrèman, nap salye Chrismaine ki depi Brezil nou salye w kòman tout moun Brezil ye? Nou salye tout moun nèt an jeneral donk pataje pou nou mezanmi paske vrèman nou pa gen yon peyi se kòmsi nou pa gen yon peyi donk peyi an se kiyès li ye se moun kap viv ladann nan se moun yo men gen yon pwoblèm se ke sa nou dwe genyen dwe gen konsyans ki pran o pli wo nivo dirijan yo e menm sitwayen yo lòt sitwayen yo. Ok nou kwè li enpòtan jodi an pou ke se konsyans la konsyans dwe pran paske ke jan sa ye an li pa bon pou moun ap mouri maten midi e swa konsa mesye ou vin pè m sonje sou epòk se te sou ma Aristide mèt la sou epòk Aristide te gon pè ble konsa nan peyi an ou menm ki se ou pi gran pase m papa m pa konnen. Kisa w panse mèt la de de peryòd sa paske e nan peryòd sa m sonje Depi se kote te gon pè moun ap ble fè men jodi an bagay la vin revolisyon, moun ap fè bagay ki mal, m pa kwè yon moun ki gen eta de konsyans ou ap aplodi bagay ki mal. Bon nan moman sa se te moman Aristide, bon m pa konn poukisa l t ap jere pouvwa a, pouvwa li, m pa t konn a ki kondisyon, masak 2004. Ok pat gen moun ki te ka di monchè se te pi bèl masak li te ka ye paske lè sa se te vole vò wap mache wap mache sou moun tankou labou pi se pye e kò moun ki tounen wòch anba pye w pou labou pa sal pye w men jodi a la m te panse nan chanjman gouvènman e pandan yo tap kritike lavalas petèt. Aristide te emosyonèl pou l te fè 2004 paske li te pran koudeta. Fò l t ap jere kondisyon l konsa. Men jodi a la, pouvwa phtk e pa koudeta k fè aksyon sa yo ap fèt. Pandan nou gen 8 an, 10 an depi pouvwa phtk pran peyi a la, se menm bagay la mwen k ap repwodui. Lavi n montre m pa gen yon diferans.
Ayiti, Ayiti se peyi m renmen, jis m renmen twòp. Men, pou sa k ap pase jodi a la o, mwen fè li pa ban m gou pou m retounen nan peyi m. Sa ke m ka kite. Sa ke m ka preche pou Ayiti. Ti grenn moun ki rete Ayiti a, ki pa ka, ki pa gen chans kite peyi a. Peyi m ap avanse. E, alò, tout moun pa ka kite l. Men anpil fwa yo di, tande, pandan msye di sa, m ap pran yon mo, anpil fwa yo di, Gen anpil nèg ki di li menm lap kite peyi a oubyen lap avanse pou pi devan, donk se petèt paske petèt nèg sa yo konn ap di bon se vòlè nèg la vòlè nan peyi a, se sak fè yo di bon gen de nèg anpil nèg chili oubyen anpil nèg lòt peyi brezil di li menm li pap tounen dèyè. Donk yo konn di se vòlè nèg sa yo vòlè bagay, èske efektivman lè moun nan di yon bagay konsa se se vrè? Paske si jan bagay sa ye la ou menm ou di

Map tounen nan peyi m. Men toutan m wè tout sa sa yo kap pase a. Tanke pou peyi a ta vin pi bon, se nan pi mal lap vini. M pap pot tèt mwen ale. Si m bezwen lavi m map rete kote m ye a m ap rete toujou. M pap pote tèt mwen mal mouri pou m al mouri Ayiti kounye la. Trè byen.
Ok. Antouka, sa map kite kòm dènye opsyon. Bandi kap mache touye moun nan se frè w wap touye, se sè w wap touye, se pa ni moun ki nan gouvènman ni epa moun opozisyon yo wap touye. Jovenel tou blende, Jovenel tou asire, li gen yon kò IRGPN dèyè l ou pap ka avanse sou li. Se lè w lè w pran yon antreprenè ki ka bay 2 300 moun travay ki pou defann lajan diri nan yon peyi ou touye l se 2 e e e 500 mil moun ou touye. Se peyi a ou detwi.
Pase chak moun sa yo ki t ap travay la yo gen 3 pitit yo gen yon madanm yo gen yon fanmi yo gen yon frè yo gen yon kouzen kèlkonkou Ou menm ou vini, nèg la vini li ba w 5 mil dola, li oubyen li ba w lajan pou pran bòz ou, oubyen pou manje ou ba w ni ke w san fwa san lwa, a depi nèg la ban m lajan manje m gen kote pou m defann mwen, bay moun nan bal ou fini avèk yo, se detwi w ap detwi peyi a. Chak antreprenè w touye, ou touye 10 mil moun nan peyi a. Ok, ok.
Chak moun serye, chak moun sèvo te yo nan yon peyi, ou touye 10 mil moun nan peyi a. Paske moun sa a. Ki se yon gran antreprenè k ka defann lòt moun nan, gen yon pakèt lòt moun li mete pou y ap ede, ede lòt timoun, lòt ti bagay. M pa asepte kòmsi chak vire ki tounen pou yon moun ap mouri pa bal epi gouvènman la l pa di anyen, direktè lapolis ap fè lòbi, komisè ap fè rara, minis ki di w se yon minis ou gen di depatman nan men w responsab. E kòm Jout deja di peyi a pa ekri sou fèy. Se jan de moun sa yo nou te bezwen, kòm nou te di ba nou vagabon men nou jwenn, nou jwenn vwayou tou nan peyi a. Se grav franchman. Franchman, paske mwen menm gon bagay map gade mesye. Gon bagay map gade a zye m kote ke mèt lan ou wè jodi an nan yon peyi konsa mesye wap gade moun yo. Kòmsi yo santi yo pap viv. Ou santi ou pap viv poukisa paske nèg yo fè sa yo vle se bandi kap dirije ou wap santi ou pap viv kote ke ou bezwen 120 25 m pa konnen goud pou genyen sak rele yon dola yon grenn dola ameriken yon ti sak diri ki te konn ap vann 50 dola nan yon epòk ou te rele li chè kounye a l nan Nan 200 konbyen m pa konnen. 520.
Donk, mesye ki kote yon peyi, yon peyi prale? Ki kote yon peyi prale? Eske, eske vreman nou ka aksepte yon bagay konsa? Nou gen yon pakèt nèg kòmsi ki nan la repiblik, nèg sa yo pa pa gen anyen y ap regle pou popilasyon an. Manifestasyon, lòske, pwoblèm ki genyen avèk nan ann Ayiti, lakay nou, Sitou, lè gen manifestasyon, manifestasyon genyen an se manipile yo manipile yon pakèt egare, yo fè yo pran lari. Men se pa de moun ki manifeste paske yo nan nesesite oubyen yo konn poukisa y ap manifeste. Imajine yon pi gwo pwoblèm, yon bagay ke m remake nan kominote ayisyèn nan, nan Ayisyen menm ann Ayiti. Yo tèlman pa konprann anyen, yo toujou panse se gouvènman k ap vin fè tout bagay. Yon grenn bagay fò nou panse a sa tou. Gouvènman pa la pou l fè tout bagay pou nou. Pa egzanp, nan komin ke w ap viv lan, wi se wòl, se devwa yon majistra pou l fè pwòpte, pou l fè devlopman, men tou ou menm se pa majistra sèlman ki pou ap vin pwòpte devan lakay ou. Si ou menm tou n ap pran fatra, n ap lage l nan lari, n ap pran fatra pandan lapli ap tonbe, n ap voye l, kòman ou pral di m pou peyi sa a Li pral! Li pral pwòp. Non! Se pa sèlman gouvènman an. Paske responsablite a li depann de mwen, de ou, k ap viv nan komin nan. Nou ka fè de komite kominal. Nou ka fè de komite jisteman pou ke nou kapab pwòpte zòn nou abite an. Li pa sèlman se gouvènman k ap vin fè. On sèl prezidan nan yon peyi p ap janm ka devlope peyi a. Men se lansanb. Se kote tout lòt eli yo? Ki responsablite yo? Pandan jodi a n ap gade, gen kanpay, yo pral di gen kanpay, se eleksyon k pral fèt, ou pral wè gen 50 mil nèg ki sou gwoup watsap k ap di yo pral sove peyi, yo pral fè sesi, yo pral fè sela. Yo sou tout rezo sosyo.
Yo di yo pral fè. Pral fè kisa mesye? Pral fè kisa? Yo pral chanje Ayiti. Chanje Ayiti se nan bouch, poutan avan gon pakèt zòn ki sal, moun yo nan grangou yo nan mizè, se sak fè genyen gang nan tout kwen nan peyi a konsa. Poukisa paske mwen menm m konn map pale avèk anpil ti jèn rezon yo di w rezon k fè yo pa tonbe nan yon seri de bagay se paske yo genyen la krent de Dye sa se 1, de 2 yo te leve nan yon famiy petèt yo pat wè ki te nan yon seri de bagay anòmal men Ayiti Jisteman, li mete yo nan kondisyon pou ke yo kapab nan mande, pou yo ta kapab gen zam nan men yo pou yo vòlè menm jan avèk tout yon seri de nèg k ap kraze brize. Donk sa vle di, vrèman, nou kon, nou konsyan ke gouvènman yo pa fè anyen pou nou. Men nou menm, kisa nou fè? Kisa nou fè tou pou nou kapab defann tèt nou? Pa egzanp, mwen remake yon bagay, ti jèn yo, ki sa k fè gen anpil nèg, anpil ti bandi oubyen anpil nèg nan kapital la, Pòtoprens chaje, chaje fatra konsa? Se paske gen anpil sitwayen, yo pa rete nan zòn pwovens yo, byen ke pa genyen, ministè lagrikilti pa fè anyen vrèman an reyalite pou bay, kòm m te kapab di, pote. Manje, fè manje nan peyi an. Ann pran egzanp, ann pran egzanp nan lakou Chili, oubyen Kanada, oubyen Lafrans, oubyen Giyàn yo, ann pran egzanp Brezil tou. Bon, nou ka remake, kisa ou ka remake? Ou remake genyen tout Ayisyen sa ki rive nan zòn sa yo, y al travay nan jaden byen vag, san pwoblèm. Poutan, ann Ayiti, ou pa wè sa, poukisa? Paske gon pwoblèm. Ki pwoblèm li ye? Se paske pa genyen, agwonòm yo pa fè travay yo. Ministè ki la pou sa pa fè travay li se se vòlè nèg yo vin vòlè, se pran nèg yo vin pran, men yo pa vin fè anyen pou defann. Toutan yo poko rive yo di yo pral fè. Yo pral fè. Men lè yo rive yo fin pran sa yo bezwen pran.
Ak nou pa janm ou pa janm konnen si yo monte si yo desann. Ok. Donk m sonje Gracia Delva te chante yon mizik epi efektivman li menm chante l chante a li wè l paske li menm li konnen l pa gen kapasite men kote l ye jodi an li se senatè kisa l janm fè. Epi li gen sispisyon sou li, li gen, non l ap site nou yon seri de bagay. Donk sa vle di, se yon peyi nou genyen ki efektivman tankou, tankou batonye a ke yo tiye yè swa la, ki li menm pèsonèlman li di l se yon peyi k pap dirije. Donk li pap dirije, li pa gen moun ladan, se kòmsi pa gen moun ki egziste. Se menm jan misye fè deklarasyon an. Misye fin fè deklarasyon an epi vwala! Li mouri.
Sa k pase jodi a? Eske la repiblik ka rete konsa? Ou jwenn yon pakèt nèg kap voye moute maten midi e swa. Kap pale, pale pou pale. Peyi an toujou rete sal. Li toujou rete nan la mizè. Gon pakèt ti jèn ki sak fè yo vin gonfle nan pòtoprens se paske yo pa gen moun ki ap fanyen pou yo kap panse. Nan zòn lakay yo, yo gon sèl rèv. Se monte Pòtoprens. Depi yo rive Pòtoprens, y ap eklere, y ap mete yon bèl mayo, y ap bagay, donk yo se, yo se Pòtoprensyen, donk vwala. Epi, men kòman yo vin plen Pòtoprens, epi ou wè yo chaje nan kamyonèt, y ap kanpe nan dèyè kamyonèt, ap fouye moun, fè tout yon seri de betiz ki egziste de la Repiblik. Si gouvènman yo, yo menm, yo te desan, dekonsantre, ou dimwens desantralize sa ki gen a wè avèk tout biwo ki genyen nan Repiblik lan, yo te mete biwo nan chak zòn pwovens yo, m ba w garanti gen bagay yo t ap desantralize e gen bagay ki petèt gen moun ki pa t ap vin gonfle Pòtoprens paske gen bagay moun nan konnen depi li nan zòn li, l ap jwenn li. Li pa t ap bezwen se Pòtoprens pou l monte pou l vin dèyè l. Men jodi a, nou pa genyen gouvènman k ap panse pou nou. Nou genyen sèlman plis nèg k ap pale. k ap voye monte. Jodi an, nou remake peyi nou vin pi sal ke posib. Nou remake peyi nou vin pi sal, nou vin pi lèd nan zye mond lan. Se malpwòprete maten, midi e swa. Se betiz, se moun y ap tiye. De moun, de sèvo moun ki te kapab panse pou peyi a, pou chanjman peyi an. E sa ki trist, moun ki kapab yo dèfwa yo pa menm rive opouvwa. Donk jodi an mesye, mwen kwè ke li enpòtan pou ke gen yon mo ki di, e se tris pou sa nou wè kap pase nan la repiblik jodi an. Si n gen yon dènye mo pou n ta voye di Jovenel Moïse se kisa li ye zanmi?
Responsablite prezidansyèl li pou l pran. Yon peyi pa tap mache konsa. Se swa li pran responsabilite l, se swa li pa kapab epi li pran rès ti tan k rete a li demisyone ladan l li bay moun yo diri peyi a. Mèsi bokou. Prezidan fò w ka pale.
Mèsi.
Dènye mesaj. Evèk e jèn ki sa l ye? Ki mesaj ou voye pou jèn yo? Ki sa w ap di? Dènye mesaj m bezwen voye pou nou Bon m ap voye bon m pa voye pou jèn yo non bon m ap voye pou Jovenel e paske kòm tout sa k ap fèt yo genlè se paske ou sou pouvwa a. Bon se paske w sou koub la. Men m ta swete kòm ti tan yo te ba w a ti tan an gentan rive, li rive, bay pouvwa a. Bay pouvwa a. Se sa m te vle. Se dènye mesaj sa m te vle bay. Mèsi bokou mèsye. Donk nou t ap jisteman fè yon deba otou de sa ki rive an Repiblik Dominikèn. Genyen jèn gason k ap mouri. Gen jèn gason y ap tire. Pa janm genyen. oken asistans gouvènmantal, oken otorite ki vini jisteman pou fè anyen. Byenke nou konnen tout moun yo se granmoun byen si, men pa bliye ke pa gen yon peyi ki pa genyen moun jisteman ki reprezante l nan kèlkeswa kote ki genyen pitit tè a. Donk nou estime ke bagay k ap pase jodi a li grav. nou tout konsène. Nouzotr o nivo Ti Koze Aktyalite, nou toujou fè nou le plezi pou nou sèvi w, pou nou enfòme, enfòme w sou sa ki genyen kòm aktyalite. E se trist lè n ap gade jan de bagay sa yo. Mwen kwè li lè li tan, mesye, pou nou di, pou nou pran yon lòt desizyon pou nouvèl Ayiti ke petèt nou tout swete e espere a. Se trè enpòtan jodi an. M espere ke nou kapab konprann sa k ap pase an Ayiti jodi an. Lè n ap gade tout moun sa yo k ap mouri maten, midi e swa, yo pa tankou konfrè a sot di l talè a, se pa paske yo malad, se pa paske yo kouche sou kabann lopital, yo t ap soufri nan yon bon bout de tan ki fè yo mouri. Non! Men se paske jisteman genyen sa ki gen awè avèk. Yon pwoblèm de gouvènans, se yon machin densekirite ki genyen nan peyi an ki koz jisteman nèg sa yo yo menm yo pèdi, yo mouri, antreprenè mouri, nèg de sèvo k ap sèvi peyi an mouri. Donk, nou kwè ke li enpòtan pou ke mesye nou gen yon bagay ki di nan peyi sa a. M salye tout moun. Se toujou avèk anpil plezi pou ke nou sèvi w. E pa bliye nou genyen e yon sitwayen nan lakou chili ki se yon biznis si w bezwen voye minit an ayiti donk w ap kapab reyèlman e tyeke nou nan e genyen yon zanmi nou ki se sèvis plis nan lakou chili donk depi w bezwen voye minit an ayiti donk se Ou kapab rantre jisteman an kontak ansanm avèk nou epi vwala wap kapab voye minit an Ayiti, Sen Domeng, nan kèlkeswa peyi nan mond lan. Donk se toujou avèk anpil plezi pou nou sèvi ou. Si tout fwa ou renmen travay la pataje l epi al abòne avèk nou sou chanèl nou ki se Brizan Laurent. Bonswa tout moun, non nou se BLE Positif, a la pwochèn.